You're that mom ok yes you are that mom ok. M pa konn depi kilè mwen mete yon video pou map pale avèk nou konsa. Si w fèk tonbe sou video sa, byenvini, non pa m se Lala e si w se yon moun ki te ap swiv nou depi lontan, mwen tèlman kontan wè w, m pa konn pase kisa e m ap di w cheri byenvini back. Avan sa, nou te konnen Lala, cheve natirèl lan, nou te konnen Lala, kisa n te konn fè la ankò, mwen la menm sonje menm. But fwa sa pou ane 2026 lan, Nou ap retounen e nou ap retounen pou nou rete nou vle kenbe chanèl sa alive ok so si ou poko abone anvanm kite video an just klike sou subscribe lan pou ou ka fè sa because mwen garantiw paj sa ou pap regrèt ou te swiv li malerezman wè m paka di malerezman because sam te fè a se ton bagay mwen te vle nou pap jwenn video cheve naturel ankò sou paj lan. Men, nap jwenn lòt bagay ki vrèman exciting, tankou, you know, fè kendoz. Nap fè kendoz sou paj sa, nap fè yon bann lòt bagay. Se yon paj lifestyle, se yon paj everyday routine, everyday self care routine, mommy life, because moun ki te konnen nou avan sa konnen nou te sèlman Lala. Kounya la, nou pa Lala ankò, nou se Lala, nou se manman, not one time, two times, nou genyen 2 timoun kounya la. Mwen vle retounen back sou chanèl sa. E mwen vle konekte plis, pa sèlman avèk kominote mwen te genyen la avan yo, mwen vle konekte avèk manman yo tou. Mwen menm mwen se yon manman pou tèt pa m, e mwen mwen santi mwen ka mete mwen ka relate avèk anpil manman, so mwen vle paj sa a tounen yon safe space pou manman ok li ka nenpòt moun ka vini but again mwen nan yon mwen nan yon diferan path ok mwen nan yon diferan wout E mwen panse anpil fwa nou menm manman yo, anvan nou te manman, nou te konn fè, nou te konn fè tout sa nou te vle, nou te toujou gen zanmi, nou te gen social life. E anpil nan nou, including me, apre m fin fè timoun yo, mwen pa vrèman gen yon social life or I don't even know if I have a life at all, ok? So, e sa k fè mwen ap retounen sou chanèl lan pou mwen ka, you know, pou nou ka Vibe ansanm an you nou pote ide an pou ou ou menm ou ka pataje ide ansanm avèk nou so si ou son manman nou ap mande ou you nou pou abone avèk chanèl lan an kote ke nou garanti ou ou pap regrèt gen yon bann bagay nou pral pote sou paj sa pou egzanp you nou kreye an me time an session pou manman yo kote ke you nou ou ka wè kijan nou menm nou kreye me time pa nou kote ke ou menm ou ka kòmanse pratike me time an you nou self care an relaxation you nou at home. An wap bezwen al depanse lajan deyò pou fè sa, you can but you can ou ka fèl anndan kay tou. An kisa nou gen pou nou pote pou ou ankò? Nou genyen pou nou pote candles pou ou kijan kijan nou fè candles an nou gen sa pou nou pote tou. So se kòmsi son son paj nou pral fèl fun ok nou pa gon spesifik an topic nap pale sou paj sa nou ap just fè paj lan yon everyday thing you know normal thing normal mom thing normal Yeah! Ok, so yes, share video sa avèk yon manman ou konnen, you know, ke se sou Facebook, ke se sou TikTok, share li, dekwa pou nou ka jwenn manman yo, nou bezwen manman yo, nou bezwen kreye yon kominote kote ke manman yo feel safe, kote ke manman yo konnen li nòmal pou yo pratike self care, pou yo pratike me time, li nòmal pou yo pran tan pou tèt pa yo, ok, you're safe here, ok, you're safe, you're loved. And you're that mom ok yes you are that mom ok so janm di an abone avèk paj lan pataje videyo an e mwen paka tann kilè poum retounen avèk yon lòt videyo bye.